Pou yo libere fiyèt sa a. Kòm se enfòmasyon n ap fè se pa sansasyon, nou te kanmenm mete pye n atè pou n te jwenn manman Laura pou te kapab jisteman enfime ou konfime enfòmasyon t ap pataje yo. Madam bonswa e byenvini, kouman ou ye, kòman sante w ye? Bonswa, bonswa TT.

pou m peye pou m ka retire l kote li ye a, se sa li te di.
Eeeeh ok, li di w ou pale avè l yè swa etc. Men enfòmasyon mwen te jwenn byen avan m te pale ak ou, m aprann ke depi lè yo kidnape l la, li pa t janm pale ak ou, eske se vre?
Non ditou, li pa t janm pale avè m, se sa ki te plis enkyete m, li pa t janm pale avè m.

4000 dola ladann pou mwen. Rete. E se yon kob mwen pap janm ka jwenn. Bon m pa konnen, m pa konnen koman yo fè panse yon bagay konsa. Pase mwen pap fè anyen, m panse ke si m te gen kob sa tou, m pa kwè m tap rete la, m pa kwè. Gen anpil bagay m te ka fè paske mwen trè jèn, gen anpil bagay mwen te ka fè. M pa kwè m tap sèlman jis chita pou m ap okipe yon timoun epi pou m pa janm fè anyen avèk vi m. Paske m panse ke m gen anpil avni devan, m te gen dwa al lekòl, m te gen dwa al inivèsite, m te gen dwa fè anpil lòt bagay, m te gen dwa fè yon biznis tou, m te gen dwa pa t nan fèm kay tou, ou konprann? Mwen pa konn kisa moun yo panse de mwen ki fè yo aji de la sòt, paske mwen menm m pa fè moun mal, m pa fè anyen e Erika pa fè moun anyen, se yon timoun ki renmen tout moun. E m ap di w sa, mwen prè pou m kolabore avèk moun yo, se moun yo ki pa chwazi kolabore avè m. Pase mwen menm, mwen ka bay ki sa m genyen, men m pa ka ofri sa m pa genyen. Wè, wè se vre. Men ki sa ki eksplike ke, paske mwen menm, byen a, lè m t ap fè demach pou m jwenn kontak ou, mwen pale avèk anpil moun ki petèt konnen ou, ki di ke, Mari w misye se nan yon garaj lap travay donk se se koulè misye ki aparamman diferan men misye pa gen gwo mwayen nan men l misye se yon teknisyen kap travay nan yon garaj ki pa gen kòb e Misye pa gen mwayen, gen egzijans ki fèt se pa rapò avèk timoun nan ke li oblije fè yon seri de egzijans pase lè w paran ou oblije fè sakrifis ou konprann sa m di w lan Lè w paran ou oblije fè sakrifis. Misye se yon mekanisyen li ye vrèman vre, se yon moun kap tann pou travay, sinon l tap ret nan peyi l, sinon m tap nan peyi l avè l tou. Ou konprann sa m di w lan, se paske sa pa mache nan peyi l, epi li vini, li vini pou l vin jere yon seri de bagay nan peyi a, e mwen menm tou m se yon jèn tifi tou, misye aje pase m, m panse ke si. Ke se te yon bagay ki ta prale trè byen. M pa kwè se la a m t ap ye, m pa kwè se la a m t ap rete. M gen rèv menm jan avèk tout moun. Sof ke m konnen m fè yon pitit, se mwen k pou fè sakrifis. Mwen fè sakrifis pou li, men m pa wè ki pwoblèm ki gen nan sa.
Èske ou gen, m rele ou aswè a la, paske gen anpil detay nou konnen deja, men. Ki mesaj ke w ta lanse avèk sè ravisè? Ki sa w ta di yo? Paske m siw ke yo ap tande la, dayè yo pa janm rate emisyon sa, pale avè yo, ki mesaj ke w genyen pou yo?
Bon, mwen menm m vle di mesye yo, dè le debi mwen te toujou sensè avèk yo. Mwen te toujou sensè avèk yo, mwen pa gen oken byen. Ki pou ta libere m de sa yo mande m nan. M pa ko genyen sa, mwen se yon jèn. Mwen menm m sa m ka di yo, se jis yon ti pitye. Yon ti pitye pou yon jèn ki te vle fè efò, ki la nan peyi a, ki gen espwa pitit li te ka delivre l yon jou e ke yo detwi. Yo detwi m tou, paske mwen pa prepare anyen, imajine w gade la a Repiblik Dominikèn mwen pa ka rive, epi kounye a la a pou m t ap gen 600 mil dola epi pou m t ap fè tout dmanch, tandi ke pitit mwen deyò, san m deyò, ou konprann sa m di w lan, m twouve sa biza anpil. pou san m ta deyò, pou m ta gen kòb sa a yo mande a, epi pou m pa ta annik plonje l bay pou m pran pitit mwen. Grenn pitit fi m nan, ladan nan li m gen tout espwa m. Pitit mwen an se avni m, se fyète m. Ou ka imajine sa? M pa konnen, m pa fè yo mal, m pa janm fè moun mal. M se yon moun ki renmen tout moun, ki manje avèk tout moun, menm si yon moun ta gen yon pwoblèm pèsonèl avè m. M pa kwè se la pou ta rive, pase sa a se twò. M pap kapab bro, m pa kapab. Donk ou di ke jodi an fè 10 jou depi Laura Erica nan men raviseur yo?
Wi, nou gache yon avni timoun, timoun nan lekòl, imajine w li lekòl li pa ka retounen lekòl li e m pa konnen bon jiskaprezan m ap reflechi m pa konnen. M pa konnen kòman sa fè rive, m pa konnen. Men sèlman m ap mande yon ti pitye, Papa m yo, yon ti pitye. Fè sa pou ti sè nou, kouzin nou. M se yon fanmi menm jan avè nou, sof ke mwen menm m manke mwayen jan n ap di an. M pa gen manman, m pa gen papa. Ou konprann? M panse ke nou ka konprann mwen mesye, nou ka konprann mwen. M, m pa gen, m pa gen sa nou mande m nan.

wi yon ti gason. Bagay yo trist.
Donk men sa pou nou retni se ke yèswa ou te finalman pale avèk pitit fi ou. Men ou asire w ke se vwa l ou t ap tande a, ou tande se li? Wi, wi, wi, se vwa l mwen t ap tande. Se vwa l mwen t ap tande. Donk nèg yo mande 600 mil dola pou yo libere l. Sa fè 10 jou li nan men yo? Wi.
Ok men kil aj Laura? Laura Laura 5 me a fè Laura 9 an li sot fete anivèsèl la 5 me a fè 9 an. Li poko menm gen 10 an 9 an l genyen antouka men kòman m aprann ke yo te yo te kidnapel a tout chofè a tou se te sa? Wi wi wi egzakteman egzakteman chofè a avèk yo tou. Sa di se 2 moun ki nan men ki nan men yo jiska prezan. Wi se 2 moun ki nan men yo non sèlman 2 moun nan nan men yo ki sou kont mwen ki sou konsyans mwen ki tap banm sèvis paran l pa gen opòtinite malerezman paran l lage tout chay la sou mwen yo di se akoz de pitit mwen an ki fè yo kidnape l e m pa janm te konn pran menas pou pitit mwen an mwen menm pase sa yo m pa okouran de yo m pa okouran de yo. Sofke se rele yo rele m jan m di w la epi mwen sezi mwen etone pase m pa panse si yon bagay konsa te ka rive yon timoun tankou Erika m pa panse sa. Tèt chaje. Bon antouka anpil pridans men m sur ke nèg yo ap tande w e m gen garanti ke Dès ce soir, m kwè ke nèg yo ap rele w pou yo di w vin pran pitit fi w paske m si anpil nan nèg yo gen timoun tou. Mwen, mwen espere sa.
Mwen espere sa. Pou mwen menm, peyi a ka mete moun yo nan yon sitiyasyon pou yo fè sa yo pa t dwe fè. Men m panse ke yo ka gen yon ti pitye pou sè yo. Petèt m gen dwa pa ka pitit yo, m gen dwa pa ka pa ta ka manman yo, men omwen kouzin yo, yo gen yon ti fanmi menm jan, menm jan avè m. M pa moun Pòtoprens, se moun andeyò men m vin chèche lavi menm jan avèk tout moun. Ou konprann? M vin chèche lavi, lè m wè m te fè pitit sa m mete tout sou tè a, se te pi gwo fyète m. Men moun yo fini avè m, moun yo tiye m, fizikman mwen mouri, mwen p ap viv. E yo konn sa tou. Wa, yo konn sa. Antouka, m ka swete w anpil kouraj. Men ap, mwen aprann tou papa Laura yo te kidnape tou an 2020 an.
Wi, an 2020, bon, petèt bagay yo te ka mye an 2020. An 2020 te gen dwa gen travay, nou te ka fè yon seri de bagay, bon nou te fini pa arive pa ranbouse. Men nan moman sa a la, tout moun se bat dlo pou fè bè. Prèske pa gen travay, pa gen anyen, tout moun ap ba dlo pou yo fè bè. Pa gen bagay. Mwen menm m son w moun ki renmen bèl, m son w moun ki renmen lò e m ap fè w bagay m gen dwa planifye pou pitit mwen ou konprann. M son w moun ki bliye tèt li pou l jere pitit li. Se konsa m ye. Se pa mwayen m genyen ekstra ki fè tankou m ka met yon bèl ti rad sou pitit mwen, m ka mete pitit mwen. Se te tout rèv mwen. pou m wè pitit mwen k ap evolye devan, pou m wè pitit mwen konn li menm jan avèk tout moun, pou m wè pitit mwen mete yon bèl ti rad sou li. Li gen dwa pa chè, men li bèl. Ou konprann? Wa.
Men kòman moral papa a ye pou lenstan? Èske misye li konprann reyalite an, li adapte l avè l, li fè fas ak li oubyen?
M ka di w sa, jiskaprezan papa l pa janm pale. Papa l se yon moun ki sanse, ki malad. Waww. Son moun ki maladi li malad e li on non lopital ki an sijansif mwen pa ka bay twop enfòmasyon sou li. An depi lè sa misye malad li pa pale?
Li pa pale.
Bagay yo konplike. Bon antouka m wè w gen kanmenm anpil kouraj paske ou tap kriye avan m kwè m tap tande w sou karayib men m remake ke w rete avèk enèji w. Anpil pozitivite son. Finalman mwen wè se mwen menm ki pou sove pitit mwen. M pa oblije pale avèk dlo nan zye chak jou. Pase nou pa konprann sa. Anpil moun ap di m fòs, kouraj. M ap priye pou moun yo gen yon ti pitye pou mwen. M panse ke m panse ke m pa bezwen kriye ankò nan pye yo pou yo konprann mwen. Pase yo deja konprann. Nan m si ke yo konprann e y ap tande. Mèsi anpil, mèsi enfiniman, epi anpil pridans, anpil kouraj, m kwè ke Bondye ap fè gras, e nèg yo ap gen, y ap antre, kan yo ap pran konsyans, e sa ap antre nan pitye yo, m sur ke dè se swa, nèg yo ap rele w pou vin pran pitit fi w kèlke pa, m kwè sa. Kwè m se pi gwo kado yo t ap fè sè yo, se pi gwo kado yo t ap fè m. Nou konnen nou tout pa ka ranje yon peyi, men m panse ke avèk sa a nou t ap trase yon bèl egzanp. Jiskaprezan m pa gen anyen kont yo. Okontrè, mwen gen rekonesan paske yo pa fè pitit mwen anyen, pitit mwen ap pale avè m yè, yo pa fè l anyen, m trè rekonesan. E m rekonesan tou paske pitit mwen malad, yo chwazi ba l medikaman. Sa vle di gen kè. Oh m te m te tande sa donk se te konfime li te malad yo bal medikaman kòman yo te fè sa yo kontakte w pou yo di w sa? Gen kè non sèlman m te aprann gen medsen ki jere sa mwen di Bondye mèsi e mwen di yo mèsi pase m konnen yo gen kè petèt yo gen dwa pa vle antann avè m yo pa ko vle antann avè m men m konnen yo gen kè e y ap tande m konnen yo pa move moun Wa.
M konnen yo pa move moun e m konnen y ap libere Erika. M pa mande nou pou nou libere l jan ke mwen ta vle mande nou, men m konnen avèk sajès mwen m panse ke gen anpil bagay ki ka fèt.
Mèsi anpil, mèsi anpil chère madame, vrèman anpil kouraj. Mèsi, mèsi, e m ap di yo yon gran mèsi davans. M ap di yo mèsi pou sa yo fè pou pitit mwen. E m ap di yo mèsi davans paske y ap ede m pote chay sa a. Mèsi anpil, anpil kouraj. Malgre gen sa yo kidnape, menm gen sa kochon manje Gen fwontyè n pa ka travèse, nou la n ap plede ankese Nou gen fyèl. Nou gen fyèl Wi
Yo Nou gen fyèl Pou sa m wè n ap andire Nou gen fyèl Pou mizè m wè n ap pase Nou gen fyèl Si mwen n la n ap respire Souf nou pa koupe n ap viv toujou n pa trepase Nou gen fyèl.